Enfòmasyon medam mesye enfòmasyon Luis Abinader nan kouri tout bon la chine le brezil Cuba 3 peyi sa yo yo montre a klè ak Luis Abinader yo pa dakò ak desizyon kel pran pou anpeche Ayiti konstwi kanal dirigasyon ke li ap detache nan rivyè masak. Medam mesye peyi sa yo vle koupe relasyon bilateral e diplomatik yo genyen ak repiblik dominikèn. Vi avèk tout presyon yap mete sou Luis Abinadel medam mesye Luis Abinadel depale e li montre ke se pa lame li voye nan zòn fontalye ant Ayiti ak Sendomeng. Rete sou videyo sa medam mesye nap vin baw tout detay kòman la Chin e Kiba ap anpeche Repiblik Dominikèn li menm mete presyon sou Ayiti. E selon detay yo bay yo mande pou Repiblik Dominikèn li menm deplase tout sòlda kel genyen nan zòn fwontyè Wanament ki se zòn kote kanal la li menm l ap konstwi. Rete la n ap vin ba w plis detay. Bonjou, bonswa pou nou tout, se toujou yon plezi pou nou enfòme w sou tout pwen k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti kou aletranje. Men chak fwa w patisipe avèk nou nan yon kòmantè, yon like, yon pataj se plis dezi ak angouman ou ban nou pou n chache enfòmasyon pou ou. Janm te anonsel la medam mesye la chine, le brezil, Cuba se 3 peyi sa yo ki mete tèt ansanm la pou wè ki fason yo kapab delibere frontyè la nan fason Luis Abinader li menm lap aji ak Ayiti. Yon zak rasis kote ke Luis Abinader deplase militè lakay li al mete presyon nan zòn fwontyè la yon fason pou popilasyon ayisyen an li menm ki la k ap mete tout enèji l deyò pou konstwi yon kanal k ap pral pèmèt yo irige tout jaden y ap pral genyen nan plèn Maribawo. Medam mesye lè Kiba e la Chine ta kestyone Repiblik Dominikèn pou l di l konfli sa ke l genyen avèk Ayiti a se yon mens afè e pou ki rezon ke l voye militè al mete presyon sou popilasyon ayisyèn nan medam mesye Luis Abinader depale li fè konnen se pa militè ke l voye nan zòn fwontyè la men se pito to gad nasyonal li voye al kontwole fwontyè la. Medam mesye tande byen wi, depi jedi, depi jedi ki sot pase la, sa gen anviwon jodi a dimanch, sa fè anviwon 4 jou m kapab di. Donk kounya li gentan minwi, m kapab di 4 jou. Donk Luis Abinader li deplase l ale nan baz militè dominiken sa vle di nan baz lame dominiken an l al deklare l ap pral fèmen fwontyè maritim, fwontyè terèsk, fwontyè ayeryen yon fason pou l kapab anpeche Ayiti konstwi kanal dirigasyon ki ap detache nan rivyè masak. Ebyen toutsuit aprè l fin fè deklarasyon sa medam mesye nan lendi E nan lendi ki se lendi ki sot pase nan jedi, nan jedi ebyen eh militè yo debake nan elikoptè, nan avyon, e nan machin ale nan espas la. E si pat gen bsap kòm yon kò li menm, yon gwoup dajan ki pa pè nan presyon, nan pwovokasyon, yo tap kouri kite espas la. bay repiblik dominikèn donk tout travay tap kanpe ebyen la nou vin wè ke Luis Abinadel li menm li pa gen kanson nan sentil medam mesye li pa gen kanson nan tay li devan la chin Cuba e le brezil mesye a fè konnen se pa lame ke l deplase men se pito gad nasyonal. Donk gad nasyonal pa menm avèk lame. Ebyen se lame mesye a deplase dirèkteman al mete presyon sou Ayiti. Ebyen gwo peyi sa yo menm lè nou pran Kiba, le Brezil, 2 peyi ami sa yo ak Ayiti se fran ami. Donk se pa peyi ka pwal trayi w. Donk la a yo ap fè presyon sou Repiblik Dominikèn pou l bay Ayiti kanpo. pou Ayiti li menm pran priz ke l deside pran nan rivyè masak la. Medam, mesye, anpil sitwayen ayisyen ap fè konnen ke apre priz sa a, ki ap yon premye priz, donk fòk nou pran 10 priz ankò pou nou kapab egale 11 priz Repiblik Dominikèn li menm deja pran, majorite ayisyen la a y ap pwopoze ke. Ayiti dwe pran 10 priz ankò aprè pati kanal sa li menm li ta tèmine. Donk se tout pawòl sa yo k ap pale nan dyaspora ayisyèn nan. E dayè fòk mwen di w anpil lajan deja debloke la pou yo kapab konstwi premye kanal sa e touswit aprè lajan pral kòmanse kolekte pou al kontinye fè kanal pou genyen plis kanal nan zòn plèn Maribawou. Antretan, antretan medam mesye, m ap pèmèt ou tande kèlke detay avèk Rod Joseph li menm ki gen plis detay sou dosye Kiba, Repiblik Dominikèn, Le Brezil ak Lachin. Kote ke 3 peyi sa yo la an diskisyon avèk Repiblik Dominikèn ki li menm yo di l, Donk konfli sa se yon mens afè pat gen rezon pou l te deplase lame al mete presyon sou popilasyon ayisyèn nan yon peyi ki pa gen lame medam mesye ann tande fason Rod Joseph li menm tap bay kelke detay. Sendomeng pran yon lòt kou ankò. Yon lòt gwo kou nan tounen. Sendomeng daprè Mesye Abinader. Pa gen anyen ki te di. M ap fin di nou la. An rezime, yo pospone rankont sou Ayiti an, sou afè imanitaryen, rankont lan vin devni èd imanitaryen, pa gen afè afè kanal ki bagay, mèt ke Sendomeng, yo te fèmen mikwofòn Sendomeng paske se pa t pou sa rankont sa te ye. Sendomeng pran yon lòt baf. Ki lòt baf Sendomeng pran? Sendomeng al eseye pou l envoke konsèy de sekirite a pou di ke gen yon ijans nan fontyè a antre li menm avèk Ayiti. Mezanmi, fò nou konn moun ki zanmi nou, fò nou konn peyi ki toujou defann nou. Nou gen Kiba. Kiba pa asèpte pou yo voye. Dosye Sendomeng lan paske li pa yon dosye. Tankou moun ki swiv mwen yè nan live m te fè yè, m te ban nou yon bwòd edikasyon nan lwa entènasyonal, nan prensip, doktrin. Sendomeng, yo di Sendomeng, Kiba, Brezil, Lachin, di Sendomeng. Sa w gen la a se yon ti konfli bilateral ki pi komen, afè e enterè, ti pwoblèm, ti pwoblèm e konfli e e fwontyè e maritim se yonn nan bagay ki pi ansyen. Fason apwoch ou, ou dwe bay esplikasyon. Poukisa ou ramase solda nan fontyè ou avè Ayiti e pou ki rezon ou fèmen fontyè ou? Sendomeng reponn li pa mete solda nan fontyè l paske li pral li gen konfli avè rapò, rapò ak kannal la, kannal la pa gen kenn rapò pou wè avè lame, li di okontrè m pa menm mete lame se gad nasyonal. ke m mobilize pou yo kapab pote sipò e ranfò avèk gad fontyè yo paske pou redwi gang aktivite li fèmen fontyè l e pa paske l gen pwoblèm ak kanal paske se jan m te di nou Si Sendomeng gen kran li di sa sou stè kominote entènasyonal la san entèpretasyon, li menm peyi l la riske fèmen, izole nan mond lan. Li di l fèmen baryè a se pou konbat zak k ap fèt cross border. Sa vle di se yon bagay ki komen vre kote ka gen moun, gang ki soti, paske m ap bay benefis, dout de benefis la. Gang ki soti kal fè zak sendomeng. Sa vle di li di li fème fontyè a nan mezi pou l ka kontwole atak sa yo k ap fèt nan fontyè bò lakay li paske e pa pou kesyon kanal non non non non non kesyon kanal pa gen kenn rapò pou avè fème fontyè ni pou mete sòlda. N ale pi lwen Kiba mande l pou l rijistifye. Desizyon ki pran pou yo pa transpòte Ayisyen e yo menm di l konsa Lachin di l sa ka vin bay nesans avèk Ayisyen vin majinalize yo atake Ayisyen. Sendomeng di ankò li pa k tande bagay konsa. Afè e transpòtasyon pa pote Ayisyen an se nan medya. Se menm jan medya di li mete Li mete lame lakay li e li fèmen fwontyè pou kannal li menm se medya kap fè fo rimè sa yo se vye nouvèl medya yo kontre li menm se opozisyon kap di se sa ki di men li pa kwè men li pral verifye li pral verifye e si nal gade nan paj inyon. Òganizasyon ki te premye mete a, yo retire kòmantè yo te fè a. Yo te gen yon videyo 3 minit, yo te gen yon post yo te fè, yo retire l sou wèb paj yo. Sa vle di, se la m ap pale nou, gen plizyè fason pou tiye yon koulèv. Ou pa bezwen nan batay avè, paske ou, e sa m rayi avè moun ki gen enfliyans, ki gen vrè enfliyans yo wi, e pa enfliransè. sou rezo sosyo non nèg ki tankoum ki gen plis pasem tou ni anpil nou pale de opsyon ki pa vle fè aksyon yo pa vle fè aksyon nou wèm te poste repons m jwenn nan men e e anglitè. End, M jwenn repons nan men End, M jwenn repons nan men Pipo Repiblik Chay Lachin, M jwenn repons nan men Inyon Ewopeyen, M jwenn repons nan Nasyon Zini, M jwenn repons nan men Brezil, M jwenn repons nan men Chili, M jwenn repons nan men Bolivi. Paske, kisa m fè? M kòmanse ekri. Minis jistis tout peyi sa yo pou m di nou nou ap responsab si gen nenpòt jenosid ki fèt nan mond lan nou responsab si nou pa pran aksyon e sendomeng izole pa gen yon peyi ki kanpe ak sendomeng de yè avan yè a jodi an la paske jodi an m fèk m poko tcheke pou m konnen sa kap pase nan mond lan la e inyon ewopeyen pral kraze misye la levè paske Tout videyo nou te voye yo, nou te pataje avè nou, Inyon Ewopeyen pral itilize videyo sa yo pou demoutre sistematik rasis, se sa kounye a la m pa konnen èske yo vle m ale oubyen se pa videyo yo vle pran mwen, nou menm m ap mete ka Ayiti devan devan yo. Se sa k fè lè moun pale, ap di w, men, ou pale sou rezo, non, m pa jis pale sou rezo sosyo. Mwen menm m travay nan tout aspè. Nan tout aspè ki genyen. Ayiti ta pral pran yon kout okipasyon, yon kout men la nan mwa avril la la. M antre Washington, m al chita avè bòs, ansyen bòs mwen. Ki se nou, sekretè defans lan la, Austin, ansyen brigad jeneral, brigad komandè mwen.

Fò 26 min sòlèy sa wèm paske fòm fè wil ou fòm fè e e e kòman m te ka m pa konn kòman yo di bagay sa non a tèstan anvan w mouri w di men kisa w kite pou fanmi w pou fè e power of attorney tèstaman w m ap fè tout bagay sa yo pou w fò w vin nan ofis mwen lè m di jeneral la M konnen w ap sipòte Jeneral Austin ki se Sekretè Defans la. M di, Sir, m konnen w ap sipòte yon lide ki bon, men objektif lan pa bon, li pap ban bon rezilta. Si sa fèt, nan dezan, omwen, ou pral oblije, mèt ke w pa la, predesesè w pral oblije fè yon entèvansyon ann Ayiti, ke m konnen Epa sa nou vle. M diw gen General Clark ki fenk sot Ayiti la, men ki òganizasyon General Clark reprezante. Se òganizasyon ki vle pou al fè resous rechèch resous an Ayiti pou vin deyapiye peyi Dayiti si w sipòte yon entèvansyon militè sou nenpòt fòm ki degize nan fòs paramilitè Etazini istwa pral kondane w. E etazini mèt ke ou ta kite se yon jenosid ki pral fèt an ayiti. Li annik gade de sam bal yo sou 21 jou li relem li dim kòm dabitid mon fils sekretè defans lan pap pran pati depatman sa pap pran pati nan anyen pou ale ayiti yap kite Se depatman deta ki jerel paske yo pa pral antre nan yon konfli pou yo egzajerel paske fo si w pa konnen plizyè depatman etazini yo pa kominike yo yonn yo chak gen enterè yo yo chak gen bidjè yo paske chak ane la yap travay pou bidjè. Merci pou ekout ou ak atansyon ou ke ou te bay avèk videyo sa a. Nap mande w pa neglije kite yon like, yon kòmantè e bay yon pataj ak videyo sa. Chak fwa w fè sa, ou ban nou plis dezi ak angouman medam mesye pou n chèche enfòmasyon an kèlkelanswa kote l ye, pataje l avèk ou. Tchaw tchaw, a la pwochèn.